Mwen vin mwen vin mwen vin la pou m sipòte izolan. Tò ke m bay Ti Djo, sè ke lè li te nan Instagram avèk Roody Roodboy la, w ap wè Roody te trè pridan. Il n'aurait pas dû. Li pa dwe retounen avèk yon bagay ki fin antere depi 2019. Gade frap li ap pran jiska mentnan la sou entènèt la. Fò w konnen ke chinwa yo Yo avè m. Foumi yo, yo avè m. Nèg mawon yo, yo avè m. Yo p ap kontan. Dayè, gen yon prezidan ki mouri, ki poko ka jwenn jistis. Ò! Ou monte, lè w frape, se dèfwa prezidan w ap frape ankò. Tankou se yon nèg ki gen yon madichon nan men l, bon, m kwè se Sen Jozèf l ap priye. Sen Jozèf, bon, l oblije tann, anvan Sen Jozèf delivre l, fò l tann jis 19 mas ankò. Ou te nan kò, dayè w sot di l la, èske w pa te Time tankou atis, alò m pa pale de moun ki tap travay avèk prezidan an. Non, m pa tap travay avèk prezidan. Mwen son konsiltan an palè nasyonal depi prezidan Preval. Sètadi ke mwen se m pap travay avèk yon endividi. Se sa m vle pou moun yo konnen. Epi Ti Djo pale de chèk, ò gen nèg ki te gen chèk nan palè nasyonal etsetera. Of course, si map travay gen yon kontra sinye se nòmal pou leta peye m. E lòt atis ou wè ki te vin nan palè nasyonal se mwen k rale yo. M renmen fè du byen. Eske eske tout atis ki te pran angajman al nan al fè manifestasyon eske tout te nan Jovenel epi pa la swit yal nan yon manifestasyon? On grenn m konnen ki te nan Jovenel ka nan manifestasyon. Ti Djo.
Ti Djo. Wè.
Ke w konnen ki te nan Jovenel ka nan manifestasyon. Ki te nan Jovenel ka nan manifestasyon e se pi gwo kou Jovenel te ka pran. Ok.
Men eske Ti Djo te nan manifestasyon an vreman? Li te la premye premye selfie ki fèt la li k fèl epil te fè interview lèl rive kafou aeroport bon li vin sipote izolan e se sak fè Martelly te bal frap la e li kou lan eh! Mama! Men yo pat lòt atis yo pat envite w? M te nan reyinyon an pou ke nou fè yon manifestasyon pou nou fè moun kole tèt ansanm. Li pa t gen kesyon de voye Jovenel ale. Donk si m desann al nan manifestasyon, si m pa poze kesyon kiyès k ap finanse a pou kabouya l ap etann nan reyinyon an, m ta desann nan manifestasyon, m ta pran nan pyèj la tou wi. Lè w poze kesyon kiyès k ap finanse, ki repons ou jwenn? O, ti Djo te chita, ti Djo kanpe. Kit kesyon m te fin pale la. Tankou m ap gate bagay la. E ki enfòmasyon w te genyen?

Sipòtè de Goudon an. Ki sektè?
Ki sektè ki te finanse l? Enben, e yo ka di m pa t pran pawòl, m pa t pòt pawòl. Donk an fèt, te gen yon sektè ki te, ki te, ki te rekipere atis sa yo. Se posib. Mwen menm m pa, pèsonn pa ka bòs mwen. Se la ke m gen avantaj la. Je suis du Cap, mon frère.
Paske mwen menm, lè m ap gade manifestasyon e yo, kòm dap di li sa nan emisyon Maten Deba, lè m wè King Kino, Izolan, pran lari, chaje moun, mwen menm mwen te kòmanse pèdi espwa ke Jovenel ap pral pèdi pouvwa a. E si m gen malè m al nan manifestasyon sa, m just di Aba jovenel! Jovenel pa fon semèn non. Ebyen.
Paske la li deja pa konfime. Ebyen vwala konnya banm baw primè la. Banm reponn yon kesyon ke w pa poze m. Ann ale. Kenbe kò w ou pral sezi. Ann ale ann ale. Gon kòb ke yon sektè ofri m. M pap lonmen non sektè a. Ok. Konbyen kòb li te ye? M pa ka di l. Men kòb ke m ta ka fon izin. Ok.
Ryen ke pou m kòmanse negosyasyon yo. Non men w ka di kòb la paske. Non non non.
Kòb ke m ka fon izin. Ou pap di motè a. Se pa al fon ti restoran Santiago non. Wè. Yo pa fè la manjay map regle. Bon lajan. M ta ka fon bon usine. Ok pou te fè ki sa?
Pou m te kòmanse. E moun nan fò anpil. Ok. Pou m te kòmanse negosyasyon yo. Ok. Negosyasyon pou ki sa? Pou ke chak dimanch pou m prezan pran de pozisyon anfas Jovenel. Je suis du cap. Le maron nèg m avè w. Louco nou non machin nou manke mouri ansanm savann dezole machin nan pran dife avè nou pa gen moun ki konn sa pa vre sa vle di ke si m tap mouri m tap mouri avè w on moun ki on moun ki atake louco atake m tou paske sa m tal regle lakay ou a se ton bagay nou pa menm ka di ou konprann donk si m avè w nèg m avè w e sak fè lè m byen avè w on nèg ou mèt fèmen je w e se la Lè Jovenel vin pèdi espwa nan Ti Djo a, m di kèt mesye kòman m pral defann piti a. Gon mo ki te bay, gon mo ki te di kanmenm. Paske kanmenm gon garanti ki te bay, donk si Jovenel pa la, e donk gon bagay ki pral jwenn. Mwen menm m pat menm kòmanse negosyasyon, e sa k fè m pat pran premye kout kòb la, ke sèktè a te envite m. San nèg yo pat menm konn bagay konsa. M di w m ta, m ta, m ta gen kòb pou m ta fè yon izin. Talè, eskize Louko. Men nan demach w ap di a la Toto Bicha, paske ou t ap pale kesyon gen nou menm atis yo ki te estime ke Bagay la pat dwe ale agoch ni adwat. Eske ofisyèlman n te antann nou sou kisa mach la te dwe ye? Paske Izolan li menm li te trè radikal nan pozisyon l lan. Menm si m te wè Kinkino t on ti kras agoch adwat, men eske lojikman mach la ete pou on chanjman? Kinkino t ap laloz. T ap laloz. Paske se Izolan ki on ti kras kenbe pou l di lage pye w. Paske apre sa vin gen yon espès de konfizyon. Kisa fòmèlman k te di nan rankont la? Eske n te di s on bagay pou chanbade on sistèm? Ou byen pou radikalman vye Jovenel ale. Se tè le mo. Ou byen pou kenbe Jovenel.
Nan.
Il faut chambarder le système. Le système. Se te sa ki te mo dòd la. Chambarder le système. Eske avek Jovenel. Chavire chodyè a. Avek ou Jovenel ou byen san Jovenel. Se te pa presi.
Se te pa presi.
Ou panse ke se Izo, Ti Lapli, Lanmò 100 jou, se nèg sa yo sèlman k gang? Atis yo pi gang ou pa konn sak nan tèt yo. Nèg sa yo pi danjre paske ou pa konn sak nan tèt yo frè. Donk atis yo pi gang ke izo, ti labli, nanpwen tanjou. Sa fè 2 atis wi kenbe te bay sa. Se gwo nèg atis yo fè la wi.
Frè mwen, frè mwen, m pral eksplike yon bagay, milye atistik la osi pouri ke peyi a. Nèg la fin fon reyinyon avè w, lè l rive dèyè do w li pral di w gon kòb nan men w si w fè sa. Sa l vin konfòtab.
Donk kounye a si nou chita pale e se la a. Dega ke nèg yo koze apre manifestasyon anraje a. Paske la pèp la vin wè atis yo trè mal. Yo vin wè nou kòm 2 sousou, san kè, 2 nèg kap fè kòb, 2 nèg kap dis, 2 nèg kap dat.
Tande, m poko di w anyen, m poko di w anyen. E le pire, sè ke malgre ke nou gen estim yo toujou. Men se atis yo k fè sa. Paske se nou k al goumen antre nou. Se nou ki avili youn lòt. Se youn ki fè lòt pase bon. Gad ki jan Bicha sot ap kanpe la, l di te gen 12 apot, pami youn ladan yo te gen yon non, e se te, m pa bezwen di l nou konn kiyès. Men se ou k ap fè pèp la rele m Jida. Alò ke w konnen ke sa w ap fè a pa bon paske tu fais partie de l'élite du pays. Ou pa ka ap kraze yon elit parèy ou. Moun ki modèl nan zye moun fò w pa fè sa. M pa t ap janm kanpe la pou m trete w de ti visye. M pa t ap trete w la a de san kolòn. Pi rèd ankò si m zanmi w, se nòmal ke sa fè m mal. Ou pa ka anpeche ke sa fè m mal. E chakun a son tanperaman. Tu viens du nord, je viens du sud est. Pa mande m bliye pou ou sa w fè m. Sitou si w pa janm di m sorry. Paske sa a se li k pi enpòtan. Li pral vin di w sorry. Non, non, non, non, li pap vin di m, li pap janm di m sorry. Paske tu sais, ou konn poukisa? La fierté du nord? Non, se pa la fierté du nord. Bal afè Teddy nan. Bicha konprann li ka regle tout bagay an blag. An griyen dan. Tankou ae frè mwen e bagay e bagay. Non, se pa sa li ye. Lè w blese yon moun, fò w gen kouraj pou w di mea culpa. Djo, monchè, bagay la li te mennen nou lwen. Bagay la fè nou al pran de desizyon ke nou pa t dwe pran. Monchè Djo, sorry si gen de bagay ki te di ke m pa t dwe di. Sorry man. Men m pa kwè sa ka ranplase anyen. Paske avan tou, avan tou, nou se imen. Nou se de zèt imen.